ki resevwa yon eksplwa ke de zenkilpe, se yo menm ki di l, nan dosye tès Gary a siyifye yo. E se de moun yo o nonbr de 4 ke kabinè denstriksyon rele pou, alò, nan kad travay kabinè denstriksyon ap fè, nan kad travay dankète sou dosye a, yo chwazi pa vini, epi yo.

Pou w kapab vin yon grand avoka. San kwa, w ap vin medyòk e w ap, anfèt, koze dè domaj a tout kliyan ki ta konstitiye w. E m pale an fonksyon de lalwa. Nou genyen le Code d'instruction criminelle. an ki gen alò se yon konpilasyon darè fèt pa Jean Vandal e ki sòti le 2 mas ki sòti le 2 mas 1993 ki sa li di se larè di 24 desanm 1872 e m pran le swen pou m fè kopi a pou chak jounalis pòske m konnen

Nèg yo di yo rekize tribinal la, men ou ka rekize tribinal la si w pa ta swete tribinal la tande w, pa ta swete pa gen jij nan tribinal la ki tande w. Men kòm jij, kòm ofisye de polis jidisyè le jij denstriksyon, ou pa ka rekize l. Asavwa, ou pa kapab sèvi de baryè aprè w ta fin komèt des impairs, des actes répréhensibles nan sosyete a, ou pa ka vin. Ou pa ka jwenn oken pretèks pou anpeche jij denstriksyon an mennen ankèt sou ou. Jij denstriksyon an li pa kondane, li pa ka kondane. Li ka ankete. Se menm jan an si ou panse ke ou ta ka rekize yon jij denstriksyon, ou ta ka rekize tou yon polisye ki ap kouri dèyè ou pou arete ou paske ou fin fè yon zak. Oubyen ou ta ka rekize le commissaire du gouvernement. Non. Ebyen, quand ils agissent en leur qualité d'officiers de police judiciaire, ebyen, ces fonctionnaires-là, ils sont irrécusables. E mwen ta bay yon konsèy. M vle bay konsèy a mesye sa yo ke jij enstriksyon an rele pou m di yo, yo gen lechwa. E m panse li pa two ta pou yo ta kapab pran desizyon, pou yo fè yon ak pou yo renonse a e swadizan ak de rekizasyon sa a ke yo fè a e ke yo siyifye e kliyan nou, Madan Tess Garry, ebyen pou yo al reponn kesyon jij lan. Paske le juge d'instruction, kòm nou sot di l talè a, il est irrécusable. E m di mesye yo, si yo fè sa l ap pli saj, epi mande avoka yo pou akonpanye yo al reponn kesyon jij denstriksyon an. E se sa k fè m te pran leswen mwen e fè fotokopye paj sa a, paj sa a nan kòd denstriksyon kriminèl la, ou konprann, se yon konpilasyon di kòd denstriksyon kriminèl anote pa Jean Vandal, ou konprann, ebyen n ap jwenn li la a, kote li di klèman, mwen panse nou gen an kantite sifizan pou chak jounalis, kote li moutre klèman ke ou pa ka rekize jij denstriksyon an, ou pa ka anpeche jij denstriksyon an mennen ankèt. E mwen di kèlkeswa nèg ki ta nan dosye sa oubyen nan yon lòt dosye ke jij denstriksyon an ta gen pou l tande, kèlkeswa tit ou, pinga w fè erè sa a. Pinga w jwenn dè avoka, petèt ki pa li ase, oubyen ki pa ase sensè, ki pa ase onèt, ki pran lajan nan men w, ki di w ke yo ka rekize jij denstriksyon. Jij ou ka yo pa p fè l.

pou nèg yo konnen ke yo fè fos wout, yo pa ka anpeche dosye tès Gary a fè chemen l, paske yo pa ka anpeche okenn jij denstriksyon tande yo. Le jij denstriksyon nè pa, lè wap pale de jij denstriksyon, se pa yon jij de syèj, ou pa ka rekize l, ou pa ka anpeche anke, le jij denstriksyon kan di l aji, Ilaji an sa kalite danketè, ou paka rekize yon anketè. Se sa m te vle pou m di pou mesye sa k fè mwen e rele laprès jodi a la a pou nou fè yo part de pozisyon nou paske yo sinifye nou konprann swadizan ak de rekizasyon sa yo fè ki tou mal ki trè mal fè dabò ki trè mal fè e lè m gade pou m wè bon ann admèt ke ann admèt ke sa a son avoka ki ta ekri l.

paske ou pa pran tan w pou w fè yon bagay, e m pa menm kwè mesye yo siyifye sa a la Cour de Cassation. Pou mwen menm se yon trak, dan la, dan la mezi ou, wi se yon trak, tou senpleman, dan la mezi ou, isye ki di li al nan Cour de Cassation an li di, ou etan e palan a, li pa di a ki moun li pale. Hein? Li pa di moun a ki moun li pale. Isye a pa menm mete non l. Li fè yon seri de e, e, e, e, e, majigriji jan yo rele l la, Ou pa menm ka wè non ki moun. M panse son trak, e nèg yo fèl tou senpleman avèk entansyon pou yo panse ke yo ka bloke ankèt sou lanmò Tès Gary a, nou di yo, yo pap kapab, nou pral ekri jij denstriksyon avèk tout sa yo pou montre kabinè denstriksyon an ke nèg yo ou paka yo paka tande yo, yo paka konsidere sa paske lalwa te fè pwovizyon pou sa, yo pa kapab rekize le jij denstriksyon. pou yo pa mete sa nan tèt moun ke yo ka anpeche yon enstitisyon mennen ankèt sou yon krim kèlkonk ke yo ta akize moun anndan sosyete a.
Jean Pierre, e piblik la trè abitye avèk prenon e nom, e nou pral abonde nan menm sans ke mèt Cyrillon avèk yon sètèn presizyon. E.

lè rekeran etc e on lonè m korije pou yo on lonè li pa kapab a lonè lè rekeran kòm sijè vèb la pa kapab o sengilye epi l ekri an gra ankò wi li ekri l an gra pou montre ke se de veritab avoka yo ki ekri l pason mètnan Sa ki fèt la, li dwe entèpele tout sosyete a. E se sa k nesesite konferans de près la. Nan kòd denstriksyon kriminèl la ke mèt Sirian sot fè referans a li menm, si nou ale nan atik 8, 9,

Donk du code d'instruction criminelle. Pou moun k ap tande ki pa konn kisa yon code d'instruction criminelle ye, se yon liv dwa ki reyini yon ansanm de lwa sou ki pwosedi ke w kapab itilize pou al devan lajistis. E li di tou ki responsabilite. Chak fonksyonè, swa ou komisè gouvènman, ou jij denstriksyon, ou polisye, ou jij depè, kòman ou dwe aji an matyè penal pou aplike lalwa kont moun ki fè krim, kont moun ki komèt deli, kont moun ki komèt kontravansyon. Si nou jwenn nòt jirisprudansyèl sa a o ba des articles 8 et 9, sa sa vle di kisa? Piblik la bezwen konprann sa. Donk, yon sòt de pedagoji. Se ke, a en sèten moman de la dure, e yo te konn an 1872, e menm avan, rekize, pran libète rekize des ofisye de polis jidisyè. Ke l se jij de pè, ke l se jij denstriksyon, ke l se komisè di gouvèneman, yo rekize yo. Lè w wè nòt jirispridans se la plase o ba des articles 8 et 9, li vle di ke,

Devan kiyès pou ale e kiyès k ap fè kisa. Donk se sa, an matyè penal, se sa kòd denstriksyon kriminèl la. Mentnan nan atik 9 la, li di wòl e polis jidisyè la se pou yo perenize lòd sosyal. Si nou pran sa sèlman, perenize lòd sosyal. Lòd sosyal, li pa dwe soufri de okenn entèferans de moun de movèz fwa. E se sa ki fèt la a, lòske yon jij de pè, yon komisè gouvènman, yon jij denstriksyon sitou kòm ofisye de polis jidisyè siperyè ap mennen ankèt sou yon dosye, se pou l kapab pwoteje lòdre sosyal. Sa k fè nou kapab vini la a pou nou reponn a envitasyon an pou konferans de près sa a, se paske gen yon sètèn pwoteksyon de lòd sosyal. Si lòd sosyal nete pa pwoteje, ou pa t ap ka sot lakay ou a pou vin la a. Pa egzanp a Pòtoprens, lòd sosyal ne pa pwoteje. Lòd sosyal nè pa pwoteje, sosyete a li sispann fonksyone nan Pòtoprens. Donk, yon sosyete òganize atravè yon kontra, yon sòt de kontra sosyal ant sitwayen yo, kote yo mete an kesyon yon pati nan libète yo, nan enterè pèsonèl yo, o pwofi de lenterè kolektif. Donk, nou pa dwe, menm si yon nèg ta prezidan de la Repiblik, mete bagay sa an kesyon. Lòske. Sè e e e e e e kòman dirè je rekouran donk ke yo sè rekeran pa devan la kou de kasasyon. Yo pretann, yo met nan tèt yo ke yo kapab de voye poud nan je moun nan rekize jij denstriksyon. Nou vini pou n di sosyete a sa yo fè a pa konfòm a la lwa paske se lan atik 8, 9 kòd denstriksyon kriminèl la pou yo rete kote jij denstriksyon an l ap aji an kalite dofisye de polis jidisyè, li irekizab. Tout moun ki tante rekize l, ou fè fos wout, ou kòm yon moun ki nan kwa kat chemen, ou vle al Pòtoprens epi ou mete tèt ou sou Grandans. Ou pap janm al Pòtoprens si se vwa terès ou itilize paske se egzakteman sa ki fèt la pou sosyete a kapab konprann ke nou menm nou pale an fonksyon de la lwa, tou fè avanse an syans dwatètpwouve, notamman an dwa. Tou fè avanse.

Te gen 2 avoka yon, menm jan avèk mesye sa yo, an 1872, ki te sezi Kou de Kasasyon pou yo te rekize jij denstriksyon nan lòt jiridiksyon, Kou de Kasasyon pran arè sa ke nou brandi la jodi a, enben, pou l kase kou mòd rekizasyon sa a, e pou ke plijamè, plijamè, Nèg kap egzèse pwofesyon davoka, donk ke pou w pa fè yo ri w, pou w pa fè de bagay ke lalwa pa prevwa, paske lavoka, lorsqu'il agit, il agit au nom de la loi. Donk, rekizasyon sa a pa ka al oken kote, jij denstriksyon ki sou dosye a, li gen yon grenn bagay ke l ka fè, se pase out, gen yon ekspresyon konn itilize, d'un revers de main. E yo pa bezwen ret tann kasasyon, se kontinye. 1, 2, Konpòteman sa a, konpòteman sa a ki lye a atitid mesye sa yo ki fè e pretandi e rekizasyon sa a, e voye yon siyal klè bay tout moun k ap tann lajistis nan dosye tès Gary a ke mesye sa yo, yo, yo, yo, yo gen, yo gen kilpabilite, genyen endis. Gen konpòteman an menm montre ke se yon endis ki retni kont yo paske yo lan do komisè yo ye a, se yo ki te sezi kabinè denstriksyon. Se potko fanmiy Tès. Se yo ki te sezi kabinè denstriksyon, ou pa ka sezi kabinè denstriksyon pou bay jistis pa yon rekizitwa defòme, sa vle di ke jij denstriksyon an gen manda li tounen apati de rekizitwa sa a ofisye de polis jidisyè nan kad dosye a, nan kad dosye a, epi yo rele w. Kounya pou vin di kisa w konnen nan dosye a, kounya la ou di ou pap kite jij sa a tande w, si w pa vle kite jij la tande w, ou gen bagay wap kache. E se pa sèlman jij la, se tout jij nan tribinal la yo tante rekize. Yes, donk. E se sa ki grav. Wi, donk se pa, se pa, se pa serye, nou te fè entèvansyon sa a pou eklere antèn popilasyon an, pou yo konnen ke gen granmoun nan kay la, e timoun pa ka mete dife, e vwala.
E pi si nou vle, si nou vle map aj.